Tèt kale. E li pa nan game nan antanke yon mistè. Sam di an tèlman vrè, pèsonn pa konn ki vrè non King Street, si l gen frè ak sè, èske l gen yon mennaj oubyen èske l marye, èske l gen pitit avèk yon pakèt lòt bagay ankò. Apa de manman l ki mouri anndan yon legliz ke li di nan yon mizik ke li te soti resaman la, mizik la rele Ki Plan Pou Mwen, pèsonn pa ka di gran choz de atis la ankò. Manman m mouri an nou legliz. Eske se ou menm oubyen dyab ki pral. Kingsley tèt kale se yon duelè kontrèman avèk tout lòt duelè yo ki pale de zam sa yo ka fè tout sa ki gen pou wè avèk vyolans Kingstreet li menm li pale de vi prive l epi li pale de tout sa l ki gen pou wè avèk mistik tankou pawòl sa yo ke li di nan mizik sa yo. Fòs mwen divize pa 3, mwen fè gem nan pye li se pa 3. Si mwen menm nan mitan kat chemen, sòti nan lakou, non non pèsonn pa konprann. M batize nan mitan bann chanpwèl, a de zon nan ki vèt sa yo fè m chita. Enben se konsa King Street li menm li pou lòt nan Edgymine. Nou konn jan vibe la ye deja tout sa mwen di map prouve'l. E ou menm ki patko abone map envite w fè sa kounya paske gen anpil bagay kap pull up sou channel sa nan jou kap vini yo la. Map prezante eskiz mwen a tout ansyen fanatik mwen yo ki tap swiv moman silans mwen yo paske mwen gen kèlke tan depi mwen pa pwodui sou chèn nan E mwen pwomèt nou map pwodwi plis pou nou. Mwen pwomèt nou ke map vin pi aktif e map pote 3 videyo pa semèn. An nou antre dirèkteman nan videyo nou pou joutnen an. Tèt kale! Tèt kale! Nap di wèwè, nap di wèwè! Wèwè! Janm te di nou nan kòmansman videyo a, King Street se pèsonaj ki pi etranj e ki pi misterye nan endistri mizikal ayisyen an. Sa ki fè ke nou pap ka ba ou non egzak King Street paske nou pa jwenn li Okenn kote. Pa gen oken entèvyou, pa gen oken blog, oken paj ki ka bay enfòmasyon sansib sa yo sou King Street. Men toudmenm, nou fouye fon e nou jwenn enfòmasyon sa yo. King Street pran nesans a Pò Apiman, nan dat sa ki se 26 fevriye 2003. Nou konnen l sou non sa ki se King Street Tèt Kale. Non an di tout sa ke li te dwe di pou atis la. Nou konnen King an angle ki vle di Wa e Street of Ann an kreyòl ki vle di Lari e Street Tèt Kale ki fè referans avèk sans inik li an pou pwouve diferans li avèk lòt moun k ap fè menm stil mizik avè l nan endistri a. King Street ta pral adopte stil mizik sa ki rele Trap Drill ki ta pral monte an pwisans nan peyi Etazini, pi presizeman nan zòn Chikago. E premye mizik ke nou ka remake King Street poste sou chanèl li an, se Tèt Kale Pull Up Volim 1. A just wè gen mwen li m pa kite pou mwen A chak sa ke m di fò ke m note Edes pou mwen sou mòd okazyon A chak kritik fò ka oze. Nan moman King Street ta pral soti mizik sa, li te totalman enkoni. Pèsonn pa konnen l, pèsonn pa ka bay oken enfòmasyon de li. Ki pa t anpeche mizik sa te fè wout li kanmenm. Mizik sa te kanmenm fè pakou l ki ta pral pouse l soti Volim 2 a sou tit sa ki se Tèt Kale Pull Up.

Nèg yo pran nan djab King Street se te mizik ki ta pral atire plis atansyon sou King Street paske li te vrèman misterye nan mizik li yo epi li te bay yon pakèt enfòmasyon konsènan vi prive l avèk fòs mistik ke li ta swadizan genyen e yon bagay ke li fè nan tout lòt mizik li yo an nou swiv tout mizik sa yo pou nou wè sa li di.
Apresa sou Ragna li di fraz sa yo.

Pawòl sa yo te di avèk yon pakèt imaj ki tap pase ki enspire dout avèk soulve yon pakèt kesyon konsènan atis la. E ou pa oblije gwo jeni pou remake sa, King Street avèk balèn nan men, siyn illuminati, rad rouj sou li, li nan mitan yon pakèt moun, avèk yon pakèt pawòl lap di nan mizik li yo ki fè nou ka fè tout. entèwogasyon sa yo. Kontrèman avèk lòt jwilè yo k ap pale de zam avèk vyolans, King Street pale de vil avèk sa ki gen pou wè avèk fòs mistik ke li genyen. Gon videyo k ap prepare k ap pale nou konsènan detay mistik li yo avèk kèlke imaj donb ke nou pa t konprann nan diskou King Street li yo. Tout bagay sa yo n ap jwenn li touswit aprè videyo sa. King Swit tèlman misterye, se yon bagay ki egzajere. Kesyon anpil moun ap poze se kòman li fè pou li rive nan nivo sa nan sèlman 2 zan. Alòske gen yon pakèt lòt atis ki pase plis pou yo rive la tankou. Kadilak, Bedjine, Rutshelle, Annie Alerte, Troubleboy, Baky, Kenny Haiti e menm Wendy avèk Fantom nou wè kap fè tout sa yap fè yo la, nèg sa yo te pase anpil avan yo rive la. Video sa disponib sou channel la al vizite epi nap jwenn tout detay sa yo. King Tut li menm li pat pran tan e li te still pèse nan mwens ke 2 zan malgre tout sa nou wè lap fè yo la li gentan feat avèk Vdarkim, Bourick de la Talaï, Fantom, Izo, menm Trouble Boy e aktyèman la lap travay avèk Magic Touch se li menm kap pwodui pou li sa son level egzajere. Menm jan avèk lòt yo nou pap kouri di li vann nanm li malgre tout sa li di e montre yo men sa still rete. Yon gran kesyon pou nou tout. Kounye a nou pral pale de pakou mizikal atis sa ki rele King Street. Kat fevriye 2020, mesye dam Hilson yo ki se yon gwoup. mizikal evanjelik k ap evolye Ozetazini espesyalman ki te vin soti mizik sa a ki titre Yeshua. Li te vin depase 2 rekò Billboard tankou High Surrender. Sa ki te plis pwopilse mizik sa se te jan li t ap pataje sou rezo sosyal yo tankou TikTok. 4 septanm 2022, sou TikTok, yon pwodiktè drill, espesyalman yon beatmaker, misye te apral fè remix drill sa a, Sou tiktok e se beat sa ki ta pral mache fè tout moun ap tande mizik sa nèt dan le mond antye. E nou ka verifye sou paj beatmaker sa se li menm ki te fè plis vi pou pami tout lòt videyo. Insocia se entelijan li pran beat sa li fè mizik pal sou li epi. Li tèlman byen pase sou li, kote tout fanatik avèk moun ki pat konnen l yo vin dekouvri l e fè remix pa yo mete sou TikTok pou fè vizyonaj pa yo, ki ta pral bay Pink Street yon nivo egzajere. Pink Street te vin lage yon senp ti goute epi men kantite sa l te fè. Alò li te vin oblije fè videyo a li lage l 17 mas 2023. sou chèn YouTube li a. Se te nan dat sa ki se te 17 me 2023 sa e mizik la te rele Ki plan w pou mwen. Nan mizik sa li di yon pakèt bagay, yon pakèt, pakèt, pakèt. Sitou akoz de beat la mizik la te trè trè trè viral. Onètman se te yon mega hit. Men gen anpil pawòl anpil ki te fèt sou mizik sa akoz premye bagay sa ki se kote li te joure Bondye. Yon atis ki ase misterye e se sèl enfòmasyon ki li bay sou li nan mizik li, kote li di manman l mouri anndan yon legliz. Li presize l nan Ragna ke nou pral prezante w byento men sa a se te premye premye enfòmasyon ke li te pataje avèk fanatik li. Nan moman sa ke misye t ap viv an Ayiti, antre parantèz Sendomeng tou, kesyon ale vini, jwe pwogram etc. Jan li pwofesyonèl la, li te vin anonse yon nouvo mizik. Nan nouvo mizik sa, li te di li gen yon benediksyon anplis. Yon benediksyon anplis! Sa ki tap fè anpil bòz poutèt jan li tap joure Bondye oparavan e yn fwa li ta vwayaje li te vin ap viv ozetazini li te vin fè mizik sa epi li vin ap di li gen benediksyon anplis e lap remèsye Bondye avèk yon pakèt lòt bagay ankò. Yon nan bagay ki sur sèke King Street vrèman jere tout sa lap jere yo byen ke se maketin li ke se vi privel ke li jere trè byen prèv la sèke pèsonn pa ka idantifye non l jiskaprezan. Li vin avèk sans inik li an e li fè drill ki diferan de yon pakèt sa lòt moun ap fè. Tankou li te soti yon mizik lanmou avèk Durkheim. M te toujou tande lanmou bèl Nan kann sak rele avwe santiman Kann wè gen kriye m kann wè sak tiye Sa kann ap di lavi pa l pa gen sans O wi li brise kè m. Selon driller yo mizik sa pa jiga sot. An tou ka, King Sweet trè demake l de tout lòt atis. Premye mizik ki te fè tout moun kòmanse remake King Sweet se te mizik sa, Tèt Kale Pull Up Volume 1 e nou ka remake l sou chèn li an. Tèt kale difisil mouri pòv menm si antouraj rigolo fake I just want the money m pa gen tan pou. Tèt Kale Pull Up yon stil inik King Sweet li te pibliye mizik sa e li te fè yon pakèt pale anpil e sa ki ta pral pouse l soti dezyèm nan, Volume 2 a, Tèt Kale Pull Up.

prive l sans li epi men bourk de latanay ki vle regle bay zam li yo ki fè nèg yo pa kontinye fit ansanm ankò te gen yon fit ki ta dwe fèt akoz sa sèlman sa pa fèt e si ta pral gen yon lòt fit avèk yon gwo tonton nan rap kreyòl la ki pa lòt ke Fantom e mizik sa te titre Tanperaman. Ou pa ka fè m fè w
Se tanperaman ki ba w respè w Depi w pa nan sistèm m ap ret prè w.

Li gen yon feat avèk Trouble Boy ki nan studio ap prepare e ak ou siw kap nan album Trouble Boy la. Lòt gran feat li ta pral fè ankò se te avèk Durkheim, se te premye mizik li ta pral fè sou lanmou.
M te toujou tande lanmou bèl Bat kann sak rele avwe santiman Kann wè gen kriye m kann wè sak tiye Sa kann ap di lavi pa l pa gen sans O wi li brise kè m Pawòl sa m konn tande li trè souvan. E kounya, mizik King Sweet te fè avèk Durkheim lan, apre mizik sa King Sweet ta pral jwenn yon pakèt kritik sitou bò kote fanatik li yo, avèk bò kote lòt atis yo ki di k antanke moun k ap fè drill li pa dwe ap fè mizik lanmou. Men li pa t prete atansyon avèk tout bagay sa yo, li te kontinye travay e li ta pral soti lòt pwojè sa, lòt pwojè sa li ta pral soti an solo ki titre. Eseye grandi. Pa sèlman pale de sèks. Eseye grandi. Di m sou sa w fokis avan w pale de tan. Di, Admèt lajan se pouvwa, menm lè l pa ba w vi. Pòv pa janm fin gen kè kontan. Gon bò ke dan di. Pa sèlman pale de sèks. Eseye grandi. Eseye grandi, pami tout mizik King Sweet te sòti se te premye mizik ki fè hit konsa. Depi byen avan mizik la te sòti a depi nan ti goute li te lage sou rezo yo, tout rezo yo li te anvayi rezo yo pou li. E lè mizik sa sòti se te yon mega hit e jiskaprezan mizik sa stil ap konsome. Li ta pral sòti lòt mizik ankò avèk pawòl sa yo. Se pa sèlman avèk atis nasyonal King Street Feat. Pa lontan la li te soti yon post sou kont IG li an kote li ta pral anonse ke li gen yon feat avèk yon atis dominiken ki trè popilè nan peyi l ki atis sa rele Erick Pico. Feat sa ta pral ouvè plis pòt pou King Street e fè plis moun konnen atis la. An rezime, King Street se pèsonaj ki pi misterye nan endistri mizikal ayisyen an. E King Street se yon moun ki trè inik nan sans li paske vibe li an vrèman diferan. ke tout lòt moun yo e sitou nan sans nan stil pal la ki se drill li vrèman diferan. Pou pèfòmans King Street li ankò pi inik toujou paske nan fason lap anime pwogram li yo tout fanitnatik li yo toujou satisfè m pa bezwen pale nou de pwomotè. Tèt ale! Tèt ale! Al di wawè al di wawè! Wawwee! Yon gwo remèsiman espesyal avèk chak moun ki tap gade video sa avè nou kounye a. Pa bliye mwen renmen nou anpil, map envite nou abòne avèk chanèl la poun ka jwenn plis kontni nan menm fason sa. Epi kite kòmantè pa nou an pou nou dim sa nou te renmen oubyen kisa nou ta renmen mwen vini avèk pou nou pou pwochèn video.